Bonjou bonswa sa depan de lè wap gade video sa non pam se Fridel Sajous ou kapab rele m FS ou pa vle fè twòp efò jan ke m toujou di l se toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou de choz trè enteresan e ki trè enpòtan ke ou dwe konnen ebyen nan video jodi an m vin pataje ansanm avèk ou yon nouvo trik ki vrèman enteresan ki se kòman w kapab voye foto sou WhatsApp avèk kòd kidonk kòman w kapab sekirize yon foto ki voye ba yon moun Kidonk se sèlman moun nan kap gen posiblite poul ouvri foto sa nòmalman sou whatsapp li. Si déjà ou renmen ide a se klike sou bouton like la pou like video an, abone avèk chanèl la ou pa pèdi pwochen video nou yo. Map tounen pou plis detay aprè poz lan. Ok cheke m dil deja m pral pataje ansanm avèk ou la kòman kapab voye foto an sekirite sou whatsapp nòmalman e kòman ou pral nou pral montre w kòman kapab mete kòd sou foto ke wap voye ba yon moun sou whatsapp nòmalman avan n kòmanse nap ba w yon ti esplikasyon sa ka rive ou gen yon moun ou konn pataje de foto ansanm avèk li an di ke pou moun kap voye foto entim bay lòt moun kidonk ou ta vle se sèlman moun sa ki gen aksè a foto sa menm si lòt moun ta pran telefòn li ta antre nan telefòn li ta antre nan chat ke ou te voye sitire foto a se ba li a li pap ka moun sa pap ka wèl paske foto ap gon kòd sou li se sèl moun nan ke ou voyel bali ou te pataje se kòd la ansanm avèl la kap ka ouvri foto sa se vrèman enpòtan pou ou menm ki renmen pataje ti foto entim avèk se patnèw nòmalman. E pou fè sa wap bezwen gen yon aplikasyon e pa bliye wap jwenn link aplikasyon sa pou download li nan deskripsyon video sa ke wap gade a la. Gen moun kap mandem non aplikasyon men m pa bay non aplikasyon se pou 2 rezon. Premyè rezon an se ke mèt aplikasyon yo konn chanje non yon aplikasyon yo nan play store. Ou kapab kòmsi te konnen aplikasyon an rele tèl fason epi moun nan ale li modifye òtograf la li pa rele fason sa ankò men li toujou rete menm li toujou gen menm link lan a. Alèt de link lan ou kapab jwenn li. Sa fè m mete link lan pito. Depi ou klike sou link lan, menm si non aplikasyon te chanje, l ap rete menm jan. Ou kapab klike sou li pou w kapab telechaje l nòmalman. Dezyèm rezon an, se ke m ka di w, m ka di w aplikasyon an rele tèl fason. Epi w ale ou ekri jan m di w lan, epi lè w rive ou jwenn yon lis lòt aplikasyon ki pare lòt a se se se aplikasyon si kem te pale w la kounya ou bouye ou pa konn ki aplikasyon pou chwazi nan sa yo se pou rezon sa ki fè ke m pa bay non aplikasyon epi m mete aplikasyon an nan deskripsyon videyo a wap jwenn link la pou telechaje l nòmalman pa plenyen pou mande m non aplikasyon non aplikasyon pa pa ka fè w jwenn aplikasyon dirèk se a lèd de link lan wap jwenn posiblite pou telechaje l nòmalman. Link lan nan deskripsyon video sa ke wap gade a la. Klike anba wap kapab telechajel nòmalman. Ok nou pral moutre w kòman se kapab fè sa trè fasil. La mwen nan e a aplikasyon an la yo mande m pou m ouvri l paske m te gentan telechajel sou telefòn mwen. Lè w klike sou link lan wap just fè telechajman epi lap parèt konsa pou ouvri l. Ok la m pral ouvri aplikasyon an. M just di l ouvri. Ok sa se entèfas aplikasyon an sa. Kounye a la lè w rive la se yon foto pou al voye anndan aplikasyon an la pou kòmsi mete kòd la sou li. Apre sa pou vin pataje l apre. Kounye a kisa w dwe fè kounye a la ou dwe ale sou sin plis lan la. Wè li se trè fasil se annik ajoute foto a mete kòd la epi pataje l. Trè fasil, trè senp, pa gen bagay ki konplike. La m prale mete, m pral klike sou sin plis lan la. Ou sipoze klike sou sin plis lan pou ajoute foto a. Ok. La, li ban m se kòmsi fichye sa yo la kote ke m gen foto. La, m pral klike sou yon fichye, m kapab al chwazi youn nan foto yo. Ok, m klike sou fichye sa. Kounye a la, m ap chwazi youn nan foto sa yo. Ou se wè la, m chwazi se foto sa. Kounye a la, m di l, Done. Ok kounya la M chwazi se foto sa Kisa m dwe fè kounya pou m mete kòd la Se kòd la la ou sipoze al mete se kòd la Se lè w rive la Lè w rive la ou prale la Nan ti bouton wouj la ki se sa w ap gade a la Epi w just klike sou li Se w wè l Epi w just klike sou li Kounya la li ouvè si fenèt sa ba ou Kounya li mete w Se li mande w pou w antre detay yo Kounya la premye a se pou non Non foto a Ou ka ba l yon non Dezyèm nan se kote pou mete kòd la. E twazyèm nan se kote ki ou ka fè li vin an nwa e blan. Si ou vle foto a rive an nwa e blan, ou kapab e seleksyone l. Si ou pa vle li rete an nwa e blan, jis klike li jan li ye a. Li pa pral an nwa e blan. Ok. Kounye a la, m pral bay foto a yon non. M se pa balon non. Ok m an di m rele l e logo. M di ki m rele l logo. Ok. Dezèm nan m pral mete se password la. M ap just seleksyone li pa la banm kote pou m mete password la. Ok wè la. M seleksyone li epi kounye a li banm mete li banm kote kote pou m mete se password la. Ok wè la. M ap pran kèm si klike sou desen zye a pou m kapab wè kèm si ki password m ap mete. Ok. Kounye a la, m pral ba l yon non. Se la pou pou, se la pou pou se pou mete, e si sa e pa non non, m pral ba l, m pral mete se kòd la. Ok, wè la m pral mete kòd la. An di ke m ap mete yon kòd ki se FS. M ap mete kòd la ki se FS. FS 90. Ok. M bal kod la se FSC 90. Ou fin voye foto a bay se bay moun nan ou te di moun ou voye foto a se bay moun nan epi kote te make kote ki te ekri passcode lan se FSC 90 ou te mete enben ou sipoze di moun nan fotom voye ba ou a li gon kòd sou li se kòd la se tèl fason tèl fason pa bliye sou metel an majiskil se jan ekril lan la pou moun nan sipoze ekril se kon jan ou ekril la nan lò se kòmsi a met kòd la se sou foto a moun nan sipoze metel sou metel an majiskil moun nan remetel an miniskil li pap monte. Wè la m mete fs, fs la ekri an majiskil nèt, epi kat se 90 devan. Kounya la m di l ok. La m pral di l ok. Ok, kounya la foto a gen tan gen tan gen kòd sou li nòmalman. Wè la, ou dwe ale la nan sin pataje a. Wè la, ou prale la nan sin ti pataje a, ou just klike sou li. Nan li mande w pa ki kontak se ke w vle voye l. An di ke m chwazi se moun sa la. M di m chwazi FS. Kounye a li di m pataje avèk FS. M just di l ok. Epi nòmalman, wè la, li make logo. Wè la. Li gen tan se pataje avèk FS nòmalman. Kounye a la, li pral rive sou kontak moun nan konsa. M pral montre w kote ke li pral rive sou kontak moun nan. Ok, l ap rive sou kontak moun nan konsa. Moun nan sipoze se telechaje l. Ou te fin telechajel kounya la ou dwe klike sou li moun nan sipoze se klike sou li. Kwè sa yo dil? Se fichye e pwoteje. Wala yo mande pou mete modpas la. Ki donk kom si m te mete fs se 90 pou modpas la, map just mete fs epi 90 e m dil ouvri. Epi foto ap ouvri nomalman. Kidonk, menm si moun nan ale nan kontak la, li wè kòm si moun van bay ba ou, e li kòm si klike sou li, y ap di l fichye sa li pwoteje. Pou moun nan se kòm si ouvri l, fòk li gen kòd la nòmalman pou l ouvri l. Se trè fasil, trè senp pou konvèti yon foto pou voye men mete kòd sou li pou vè l bay nenpòt moun nòmalman. Ok se te video sa poum te pataje ansanm avèk ou kòman ou kapab sekirize foto ke wap voye sou WhatsApp nòmalman m espere ou te renmen video a video a te itil ou pa bliye like video a e abòne avèk chèn nan ankouraje zanmi ou fanmi ou vin sipòte travay la vin swiv travay la ansanm avèk nou e mèsi dèske ou te gade video a jiska fen se te Fidel Sageous nap kwaze nan yon lòt video tchao.